Mezanmi Babekyou pale. Nou pral tande la a e temwanyaj Babekyou konsènan kesyon nèg goumen pou tèritwa sa a nan ba Dèlma, Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, kote ke gen anpil krim ki fèt e gen anpil polisye gang jan nou toujou di l nan chèn nou an ki konn prezante yo sou lè lye, ki pran ti jèn e swadizan sou pretèks ke se de bandi ke yo ye, se de gang yo ye, swadizan yo prale nan komisarya ansanm avè yo. Men pa kontr, nèg sa yo le pli souvan yo toujou lage yo nan de zòn ki vrèman danjre bay lòt bandi pou yo ka tiye yo. E Babekyou nan kadr krim sa yo e ki te prezante nan ba Dèlma a, misye tap bay temwanyaj li pou l fè konnen pou nèg yo, nèg politisyen yo, an kèlke sòt men si nou konnen Babekyou e deja li son rebèl, m pap konseye l kòm on chèf de lòdr paske sa la fè a li ilegal, li pa li pa rekonèt devan la lwa. Men sepandan pa kontr, euh, gen de pawòl li di la, mwen se ke nou ka koenside la tsu, parce ke an Ayiti, jan bay yo prale la, e tout bagay yo melanje, e ke an kelke sòt, nan lè yon bandi, yon gang, yon ansyen polisye ap pale, men si swa dizan li toujou di ke li se polisye, men pou mwen, mwen se ke, mwen kwè ke se yon gang li ye,

E ke m panse ke gen de kote, gen de bagay li di nap retrouve n ladan l. E map salye le mond antye, map salye pèp ayisyen an. Map pwofite de videyo sa pou m ka di nou bon konba e bòn ane 2022. M pa prete anpil, m jis fè videyo sa pou m eksplike le mond antye avèk pèp ayisyen an e nan ki sikonstans. Konfli sa a, li retounen eklate anba Dèlma, ant Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 avèk ri El Maya. Kontrèman avèk moun k ap fè manti, moun ki pa gen enfòmasyon, bon e konsa peyi a fonksyone, k ap bay manti, k ap di sa yo pa konnen. Konfli sa a eklate, se paske gon gwoup polisye, e n ap tou pwofite mande direktè jeneral polis la, nou konnen ki s on moun ki konpetan, E ke pou li pran responsablite l vizavi de yon pakèt polisye. Paske nou konnen pou moun pa di, se paske nou gen pwoblèm pèsonèl a polisye, nou pap site non. Men men nan ki sikonstans konfli sa retounen eklate. E gen yon ekip polisye, ki sa yo amize yo fè? Yo gen dwa nan yon bakòp la, epi yo jwenn moun Dèlma 2, moun Dèlma 4, moun Dèlma 6, yo pran yo, yo arete yo. Lè w panse ke arete moun nan, se nan komisarya yo prale, moun nan konnen ke li pa konn nan manyen zam, li jis abite nan yon zòn. Lè kounye a nou kouri al nan komisarya nou tande arete moun nan, kisa nèg yo fè yo pran l nan riyèl maya yo pote l bay bandi pou tiye l, pou koupe tèt li, pou boule l. Premye jenn gason zak sa pral rive, se yon jenn gason ki rele Tiga. Tout moun Dèlma 2 konn Tiga, e pa nèg ki konn nan manyen zam. Nèg yo annik pase nan cha blende yo, yo wè l kanpe sou lari Dèlma 16 la, yo kanpe cha a devan l, yo desann cha a, Yo di li arete l yo fè l monte cha. Lè l panse nan komisarya yo prale, lè fanmi l kouri al nan komisarya, yo antre nan riyèl maya tiga mouri. Yo pote l bay nèg riyèl maya touye. Menm gwoup polisye sa yo pran Verly Johnson. Verly Johnson ki sa l te konn fè? Verly Johnson t ap travay nan yon depo. Verly Johnson alyas Tizo. Li te gen yon ti non jwèt Tizo. Li t ap travay nan yon depo, lè yon moun achte ou fè yon kòmand nan depo a, se Johnson sa ki al fè livrezon. pou pwopriyetè depo a. Lefètke Johnson se timoun Dèlma 6, mesye yo jwenn Johnson sou lari a, mesye yo pran Johnson, mesye yo pran Johnson, epi yo antre riyèl Maya, yo tiye l, yo koupe tèt li, epi yo boule Johnson. Twazyèm moun sa pral rive nan mwad desanm 2021 e se gout dlo sa ki pral ranvèse vaz lan.

Nou voye l Medsen San Fwontyè, lè l rive Medsen San Fwontyè pou l pran swen, ka a te gentan twò grav, li mouri. Pou Lobeka, Fèt Lobeka 16 desanm Fèt Lobeka 16 desanm 2021 an wi, mesye yo pran l 15 desanm nan yon stidyo, paske fèt li t ap nan 16 desanm, nan 15 l al nan yon stidyo Dèlma 24, nou pran l anndan Dèlma 24 prè pandan l vin nan stidyo a, e nou desann avè l nou boule l nan Riyèl Maya, e ke Lobeka kounye a pral mouri 24 desanm lopital. Ok, sa vle di se sa pou lemond antye konnen kap pase. Sa vle di, gwoup polisye sa yo, lè moun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 wè yo nan lari, lè w panse se polisye kap fè travay lapolis, enpi se polisye ki nan gang Riyèl Maya, polisye k nan gang sou Bèlè, polisye k nan gang Ritimas, yo arete w, yo pote w bay gang pou touye w. Di m ki moun ou ta rele Jimmy Cherizier, Barbecue, mwen menm nou panse m ap pran sa nan men nou? Eske nou ta panse m ap kite nou tiye tout moun lakay mwen? Se menm gwoup polisye sa yo, 17, 18 jwen 2021, yo pran bandi ri El Maya, yo pran bandi sou Bèlè, yo pran bandi ri Timas, yo mete yo nan cha blende, yo antre la. Kote m chita m ap fè videyo a, men kay la. Yo antre, yo kraze kay moun, yo boule kay moun. Lè popilasyon wè, se lapolis. Mwen menm mwen di moun yo, si e lapolis nou p ap goumen a lapolis. Lè nou panse se lapolis mfè tout moun repliye e lè sa yo vè cha blende a yo fè bandi yo desann yo fè yo met dife la jounen jodia mesaj sa se pou le mond antye se pou tout konsène yo se pou gouvènman se pou chèf polis la e ke nou menm anndan delma 6 nou pa nwi moun dayè tout moun wè nou rete nou foure kò nou nan twou nou nou pa nwi moun men nap defann tèt nou nenpòt jan. Poutèt sa, n ap mande Direktè Jeneral Polis la pran responsablite l pou evite pou lapè ka retounen nan zòn nan, paske nou bezwen moun Riyèl Maya retounen lakay yo vin viv anpè, nou bezwen moun nan Bawozi, moun nan Raboto, moun nan Koridò Cheri, nan Ba, nan Dèlma 2, nou bezwen tout moun sa yo retounen lakay yo. Nou bezwen zòn nan retounen. ap fonksyone e ke pou tout biznis, tout aktivite ap fonksyone nan zòn nan. Sispann fè manti, ap fè moun kwè o wi, o se teritwa. Nou bezwen teritwa pou nou fè kisa? Nou bezwen Riyèl Maya pou nou fè kisa? Sa k gen nan Riyèl Maya nou bezwen Riyèl Maya? Riyèl Maya nou pou nou, Riyèl Maya se pou timoun Riyèl Maya. Ke tout moun Riyèl Maya ret viv Riyèl Maya. Paske m paka konprann on nèg ou polisye, on gwoup, on gang, bon banm pran egzanp sa avanm fini video a paske m di m pap fè video a long. Sanon Kempès moun toujou tande map site non l. Tout moun konn moun kap pale a Babekyou pa konn pè moun. Sanon Kempès evade de prizon 25 fevriye 2021 ansanm avèk Anel Joseph nan prizon sivil Kwadèboukè. Se Sanon Kempès sa ki touye responsab sivil prizon Kwadèboukè a, enspektè divizyonè a. Pou nou pa di se manti map fè, di wo grade nan lapolis yo mennen ankèt. Son polisye wi ki toujou sòti avèl nan machin wi. E sa nou ki m pès pou kisa l te kondane nan prizon. E te e te e te pou kidnaping wi yo te kondane l a pèpetite pou kidnaping. Pa gen okenn sikisal kidnaping kap vin anba Dèlma. Pa gen okenn gwoup polisye ki bezwen gen kòb ki nan move kondisyon, ki pral vin fè gwo gang nou pou n enstale yo anba Dèlma. Ankò yon fwa, e polisye onèt, polisye kredib ki nan enstitisyon sa a, m konn se yon enstitisyon ki gen anpil moun serye, anpil moun onèt. Mwen menm, Jimmy Cherizier, Barbecue, m pa ann afe avè nou. M pa nan goumen ak lapolis. Dayè, m pa ta ka goumen avèk pwòp tèt mwen. M se polisye, m ap mouri polisye. Fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, an jeneral pa ann afe a lapolis. Men, gen seri de polisye ki nan plizyè gwoup gang, lè yo nan gwoup gang sa yo, lè yo voye yo nan zòn pa nou yo, ki sa yo vin fè? Yo tou pwofite vin tire, vin kraze, vin brize. M vle lemondantye konnen, e pa lapolis n ap goumen, se tèt nou n ap defann. E, ankò yon fwa, direktè jeneral lapolis la, pran responsablite w, mennen ankèt ou, al gade pou n wè sa non Kempès, èske si se pa polisye ki nan gang avè l, ki sòti avè l, yon nèg ki te kondane nan prizon a pèpetre pou kidnaping, èske se pa polisye k ap sekirize l? Ankò yon fwa. Leta ayisyen pran responsablite w pou lapè ka retounen anba Dèlma, men nou menm moun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, moun k ap viv anba Dèlma, nou di ba Dèlma p ap gen sikisal kidnaping, pa gen kote pou nèg vin fè gagòt, vin kidnape moun, sere moun, e ke nou menm n ap goumen jiska dènye gout san nou. Ankò yon fwa mèsi, m jis fè videyo sa pou listwa e pou laverite, kontrèman avèk moun k ap fè manti, k ap fè kwè e teritwa t bezwen. Non pam se Gensly yon jèn ayisyen krayen peyil nap wè nan yon pwochèn videyo pataje videyo sa bal like abone e siw renmen travay ke nou ap fè a nap wè nan pwochèn videyo e pataje videyo a sou tout paj rezo sosyo tchaww. Surveillez vous à la prochaine dans nouvelle édition.